Si yon moun parèt sa a ryen, yon kote k gen mango, bon mwen menm k ap pale avèk nou la, m gen 12 pye kenèp, E nan lakou kotem ye la. Nèg yo kraze kay mwen, yo kòche bèf mwen. Pou gen yon peyi gen leta, pou yo kite moun, lòt moun pa ka viv. Map mande ki jan de leta? Se yon bagay menm nan istwa Dayiti m pa wè non mwen. Nan tout gouvènman pase yo m pa janm wè bagay konsa. Pou yon, menm lè m te tande afè kako zandolit nan tan e Chalmay Peral e nan tan epòk Sid Dan Tignav. M pa janm tande jan de bagay sa yo kap repete la nan moman, kap fèt nan moman sa yo. M pat janm te tande bagay sa yo te konn fèt. Jodi a map mande koman hein lajan peyi a son afè senatè kap gate lajan peyi a nèg la rich ou pa wè telman senatè a ou pa wè kote lap fè kay bay biznis li leogane li konnen li fin detwi pèp latibonit la nèg sa fè anpil sakrifis yo tue anpil moun nan peyi a pou yo ka chèf non foli se chèf map mande eske se sa nèg yo tal nan inivèsite kanada yo tal etidye detwi lavi moun. Eh ki moun ki ka bay lavi pou ap detwi lavi moun mete nèg ap ame nèg senatè youri son nèg pou yo retire menm pa bal pouvwa menm poul bagay tankou gadyen lap prepare pou yo remèt moun ki gen mwayen pou pwal siveye se yon bagay pou yo retire nan menm misye kòm ansyen militè konprann kòm ansyen militè mtap swiv entèvyou E nan dezyèm antre lendi a, moun ki kapab sonje sa nan sonje sa, sa, sa, sa, sa, depi lè sa m te gentan wè, m te bay sa sou lèzond tou, m te gentan wè baay sa pap kraze. Lè e Jedeyon, yo poze Jedeyon kesyon nan de, nan, nan, nan dezyèm antre palmantè lan lendi jen, de, nan dezyèm antre janvye a. Lè, lè, lè, lè yo poze e senatè pou afè sekirite. Senatè youri fin pale li di se dèle 3 mwa dèle 3 mwa dèle poul gentan lèl te di dèle 3 mwa se dèle poul te gentan finansye nèg yo plis wi savyen yo li gon land kwizè blan m tande Rosemond Jean ap di se pa nan odeve a non land kwizè a ye Rosemond Jean si w tap tande odyo sa land kwizè sa se yon land kwizè yo te voye bay nèg yo pou yo fonksyone li tou blan li menm sa senmak la gen rèl Mawon sou kote li se maxène latòti nèg kap pilotel la rele nèg lestè avèk nèg desalin li ye nèg myèl e lann kizè blan sa se voye yo voyel bay misye wi yo menm yo pran li yo di ke se machin yo sezi nan men moun nèg yo gen nenpòt 100 machin Konprann, bèl prado, bèl nissan estre, on pakèt, on pakèt machin nèg yo genyen sere nan tout bò, tout bèl pikòp, nèg yo se tchwe moun, gen machin nou pa tande mèt yo plenyen, se mouri mèt yo mouri, fanmi yo pa konn ki kote yo mouri, yap vin pase sou wout kafou pèy la, nèg yo pran machin, nèg yo pran machin yo, yal tchwe moun yo. Lotrejou la yo pran on machin nan men on ti granmoun la, sa pa pou gen 10 jou. Yo pran yon machin nan men yon ti granmoun, moun ki, 2 moun ki pral kay bòkò, yo al, yo tchwe moun yo lage yo Latibonit, epi yo pran machin nan al sere. Savyen machin Savyen gen, Savyen genyen? Savyen gen machin plis ke mezon, mezon Bèman. Sela vle di ke nou mande konkou avèk leta. E moun k'ap tande odyo sa yo, chak moun ki tande odyo sa yo, fè vwa a pase pi lwen pou nou kapab avanse pou nou soti nan sa n ye a la. Mwen mdi, m redi sa ankò, m mande senatè Youri pou l'al retire gang Savyen yo. Li pa bezwen ap lonmen non pwofàn. Mwen anojou pandan map pale a la mwen pa konn pwofàn. M konnen pwofàn nan foto. Men nan fizikman m pa rekonèt pwofàn mwen antanke nèg komin Tiryè. Se pat yon nèg m tap vote se foto l m konn wè. M pat vote pwofàn. Konprann? Mwen menm di janvye m fè arete yon nèg. Li gen yon nèg m fè arete nan menm nèg gang nan nèg gang yo ki bat Yon kawo 65 pa te dim li bat an madanm ni. Senatè youri voye lage misye rele tout chèf gonayiv yo lage misye yo lage misye yo fèl depòte al kase lal kache yon kote ki rele zoranje ki rele patrike lan mete an tèt avèk yon avoka savyen ki se prezidan bèt gonayiv la tout se menm kolonn nèg yo kap pede teyorize pèp popilasyon an nan latibonit. Nou mande konkou nou yo la mwe. Men mwen mwen kap pale la mesye, map pale nou byen. Ni nan avoka savyen yo tou kap fè malfèktè yo. Si nou konnen kwè di m se nèg nou ka mou ki ka mouri, nou pap mouri tou. Depi m mouri mò bal. Nap mouri tou. Maten jodi maten nap nap mouri tou. M pale nou jodi a. Kounye a m wè nou pati wè m nan pakè nou pa di bonjou avè m. M pa pè nou mesye. M ap nap toujou wè m nan pakè a. Depi se mò bal m mouri. M pap manje nan men nèg pou di m a mouri mò pwazon. Depi se mò bal mouri nap mouri tou nèg ki avoka ki nèg savyen kap fè magouy ansanm avèk youri yo m pap lonmen non non non depi nou tande sa nap konn a ki moun kap pale e jan telasco kap pale la nap konn sa avèk nou ebyen frèm sèm yo se la m kite nou a mande pou nou fè avanse odyo sa chak moun ki jwenn odyo sa fèl pase fèl pase fèl pase transmèt li bay lòt jiskaske lòt kapab jwenn li anpil moun ka konnen ki kote yo kanpe nan peyi dayiti babay.